Kote map fè video a. Eske ou byen pranl. Byen pran atè a pou moun yo wèl. Wi. Ok la byen sot ou pran atè a. E m sot la gon voice kote ken envite tout moun yo demen si Dye ve. Nap tann pèp la tou de blan. Avèk flè nan men. Avèk balèn nan men nan kapo avyasyon. Nap ret tann pèp la pou vin di prezidan Jovenel Moïse. Ke nou te konprann batay li tap fè a. Nap ret tann pèp la kapo avyasyon. Pou nou di prezidan Jovenel Moïse nou konnen ke w mouri se paske w koupe kontra boujwa santi, boujwa kowonpi yo. E se sa k fè w wè politisyen santi melanje avèk machann mikwo, politisyen santi melanje avèk moun nou rele òganizasyon dwa moun yo e ke moun sa yo pou w chwazi e ke pou yo asasinen w de fason lach e revòltan. M ta renmen lemond antye wè Moun nap rele gang yo sim ta gang eske se yon dwa m tap genyen poum gang filme gade kote ayisyen ap manje imajine eske nou wè filme filme sa yo filme kote manje atè a pou pran pa pran vizaj moun yo pran atè a filme kote yon pèp ap manje men kote pèp ayisyen ap manje ou met filme sa filmel. Filmel pou le mond antye wè. Ok kounya ou ka pranm kounya. Meni eske nou wè kote yap vann manje pou pèp la. Kounya nap pale de gang eske moun sa yo pa merite gon bon mache. Nap pale de gang eske moun sa yo pa merite gon kote desan lè yo vin vann aprè yo fin vann e ke pou moun sa yo yo kapab jwenn kote pou yo veye e ke pou yo met gad sou yo. Men kote pèp ayisyen ap viv ou wè. Ou wè e se pil fatra moun sa yo ap chache lavi. E sou pil fatra moun sa yo chache lavi pou pitit yo ok moun sa yo nap gade la yo gen pitit yo gen kay pou yo peye fòk yo manje yo gen lekòl yo gen pitit yo k nan inivèsite fòk yo peye lekòl pou pitit yo men kote yo oblije vin chache lavi ok boujwa santi boujwa kowonpi nou met tèt nou ansanm avèk politisyen santi nou met tèt nou ansanm avèk moun ki di yo nan òganizasyon dwa moun. Nap detwi peyi a, nou redwi pèp sa a nan mizè, kote pèp la paka manje, moun pa gen kote pou yo dòmi. Òganizasyon dwa moun yo, nou janm fè yon rapò sou sa? Moun ki di nap defann dwa moun yo, kote rapò sou jan moun sa yo ap viv? Se poutèt sa, demen maten, nap tann tout moun Kafou Aviyasyon, Mayo Blan, Mayo blan, tou de blan, balèn nan men, flè nan men, pou vin rann Prezidan Jovenel yon dènye omaj. E n ap tou pwofite mande tchoul sistèm nan, tchoul sistèm nan pou yo ret kò yo an pè, pou yo pa ni vin tire ni bay gaz, pase kite pèp la rann Prezidan l yon dènye omaj. Ankò yon fwa, dimanch maten an, wè m apèn leve, m pa ka ba nou manti, menm bouch mwen m pa bwose, paske fòk lemond antye wè bagay sa yo.

Hein Antouka Moun kap pale a rele Jimmy Cherisier Yo relem Barbecue Nou konn sa liye deja nou pa janm pè okenn moun nan peyi sa Vle pa vle fò peyi sa libere E nap libere peyi a anba boujwa santi Nap libere peyi a anba politisyen kowonpi Nap libere peyi a anba grif vòlè zenglendou gang Ki di ke nou se òganizasyon dwa moun E nenpòt jan nou oblije libere peyi sa Kont zenglendou Ki gen mikro nan men yo kap detwi peyi a. Nou konn sal ye deja. Moun kap pale a rele Jimmy cheri se barbecue epi nou konn sal ye kanpe goumen. Kanpe goumen li ye.